Salitasyon patriyotik a tout Ayisyen k ap koute m atravè lè kat kwen de latè. Bonjou bonswa pou nou tout. Non pa m se Patrick Joassaint, votre serviteur, ki pote pou ou emisyon sa a, batize Aprann e konprann pou chanje. La semèn dènyè, nou te prezante w emisyon sa a, e lò de sèt prezantasyon, nou te poze de kesyon. Nou te mande. Poukisa peyi sa a, yon peyi ki te nan tòp nivo, li sòti byen wo, epi l tonbe byen ba? Nou te mande kisa nou fè nou pa t dwe fè? E ki sa n te dwe fè nou pa fè, ki fè nou plonje nan bafon sa a? Alò, jodi a, nou pral eseye abòde kesyon sa yo e jwenn des eleman de repons. Tou dabò, li enteresan pou nou ta al fon ti kout je gade pakou pèp ayisyen an de epòk esklavajist a jounen jodi a. Nou konnen pèp sa ke nou rele pèp, le pèp ayisyen, bon se desandan dafrik ke nou ye, paske zansèt nou yo, yo tal rache yo. nan peyi Lafrik pou yo mennen yo an Amerik sou tèritwa sa a, chenn nan men, chenn nan pye, chenn nan ren. Se pa yon kou istwa n ap fè, men nou tout aprann Travèse a pa t fasil pou yo. Nan travèse a, anpil ladan yo te mouri. Yo mouri, yo lage yo nan dlo. Tout bagay sa yo nou konnen. E lè yo rive sou teritwa kolonyal la, ebyen, Parèt yo parèt sou teritwa a, yo batize yo katolik. Tandi ke yo menm, yo sot lakay yo, yo te gen relijyon pa yo, ki se animis. Men etan done se esklav yo ye, atravè, yon prensip ke legliz katolik te etabli yo rele miltitidinist ebyen an vèti de se prensip depi esklav la rive nan koloni an yo batize l katolik kòm nou konnen Ou pa janm ka enpoze yon moun yon fwa, ou pa jwe avèk fwa moun, ebyen, esklav la, piske li pa gen volonte, li aksepte relijyon katolik yo ba li a, men l pa renonse a fwa pa l, li pa janm renonse a relijyon pa l, Pandan lè dimanch maten yo pran n, yo mennen n nan legliz katolik, ebyen li menm lè samdi swa li gen relijyon pa li, li pratike. E se sa k fè w pral wè nan legliz katolik, gen sa yo rele le senkretism relijye ki trè fò. Paske esklav la, Lè w mennen n pa egzanp nan legliz Sen Michèl Akanj, ok, ou gon pòtrè Sen Michèl Akanj, ou mennen n, e li menm li gon lwa yo rele Ogun Jewouj ke l sèvi. Ebyen sa l fè, li pran imaj Sen Michèl la, l mete l lakay li pou si w vin lakay li ou jwenn yon imaj Sen Michèl, ebyen ou p ap gen pwoblèm avè l. Men li menm li konnen imaj sa, se pa Sen Michel li ye pou li. Pou ou menm li se Sen Michel, pou li menm li se Ogun. E menm jan pou imaj Notre Dame. Piske ou mennen nan legliz Notre Dame, gen imaj Notre Dame nan, Li pran Nil mete l lakay li, li menm li gon lè l ap sèvi Èzili. Li met imaj la, lò si w rive lakay li w wè imaj sa w ap di se Notre Dame ke l ye, men li menm li pa konnen l kòm Notre Dame, li konnen l kòm Èzili. E sa ki enpòtan pou nou fè remake, se ke gen anpil moun ki konprann, lè Yo di yo redui esklav la a leta bestyal, gen anpil moun ki panse se paske yo te maltrete esklav la, se trètman ke yo te ba li ki fè yo di sa. Men se pa sa l ye. Paske nou konnen Etranje yo, yo renmen bèt anpil, yo renmen bèt domestik sitou. A di gen chyen, si ou ta wè kote chyen an ap viv, bèl kay yo ba li, trètman yo ba li, enben, an depi de trètman ou ta ka bay yon bèt, li pa fouti vin yon moun. E menm jan kèlkeswa trètman ou ta bay yon moun tou, Ebyen, ou pap janm ka fè ou transfòme l an bèt. Donk se pa paske e pa an rezon de tretman ke yo te bay esklav la ki fè yo di li pa gen, yo redui l a leta bestyal, men se Paske yo detwi yon fakilte ke l gen lakay li. Bondye kreye chak èt imen, e se sa k fè diferans ant bèt animal rezone a e animal ki pa gen rezon yo. Bondye gen twa fakilte, animal rezone a, lòm, Nou gen 3 fakilte lakay nou, Bondye kreye nou avèk 3 fakilte sa yo, ki se entèlijans, ki se emosyon, ki se volonte. E depi w pèdi youn nan fakilte sa yo, ebyen ou dezimanize, ou pa moun ankò. E piske esklav la yo retire volonte esklav la, li pa gen volonte, e piske l pa gen volonte, Ebyen, se sa k fè yo di yo te redui esklav la a leta bestyal. Men se pa an rezon de trètman ke yo te ba li. Nou te vle souliye sa, sitou pou timoun lekòl yo. Donk, esklav yo t ap fonksyone nan koloni an, n ap prese, nou p ap kanpe twòp, se pa yon kou distwa n ap fè. nap tonbe nan mouvman ke yo te fè. A di yo pat janm aksepte kondisyon esklavajis la. Kondisyon yo tap viv la yo pat renmenn, men yo pat ka fè gran choz. Pou ki sa? Paske yo te izole, yo te soti nan diferan tribi, yo pat pale menm lang, E sa k te pale menm lang yo, kolon yo te aranje yo pou yo dispèse yo, pou yo epapiye yo, pou yo pa gen kontak youn ak lòt. E se sa k te rann Revolisyon an difisil. E se sa k fè yo te pase tout tan sa a, 420 lane nan lesklavaj. Men. Avèk le tan, yo vin ka kominike antre yo, e se sa k fè nou pral jwenn pi devan gon gwo reyinyon yo pral fè ke yo rele seremoni Bwa Kayiman, ke m renmen rele l reyinyon, ke se youn nan pi gwo reyalizasyon esklav la fè. E re sa esklav la te reyalize an 1791, li son defi pou nou menm jenerasyon desandan desklav an 2024, 2025, sa son defi li ye pou nou. Yo te fon on reyinyon ki te gen on karaktè sekrè. Li te gen yon karaktè relijye, li te gen yon karaktè politik. Se sa k fè l te sekrè paske esklav pa t ka fè politik. Li te relijye paske esklav la pa t dwe gen relijyon, li pa t ka diskite de bagay ki konsène relijyon pa l. Se sa k fè yo te fè l an sekrè. Men, imajine, ann imajine, nan reyinyon sa a, te gen yon espyon, te gen yon trèt ki t al di blan yo, ki t al gen tan enfòme blan yo de yon reyinyon konsa. Blan yo t ap sèlman debake, Yo fizye tout nèg yo. Jouk jounen jodi a, nou te ka nan chèn, nou te ka nan esklavaj. Men Dye mèsi, pa t gen trèt, pa t gen espyon. Men jounen jodi a, Nou pa ka regle anyen nan peyi Dayiti paske gen twòp trètr, gen twòp espyon. Lapolis nasyonal pa ka mennen okenn operasyon paske avan menm li deplase, chèf gang gen tan konnen, yo enfòme, moun ki gen enfòmasyon an yo di Moun sal gen pouvwa. Yo di la gè a avèti pa touye kokobe. Si kokobe a konnen pral gon pral gon la gè pral gen moun ki pral deplase a zam ki pral pase nan zòn li l rete kòl. E menm jan lè bandi a enfòme li konnen la polis nasyonal ap vini si la polis nasyonal ap vini avèk 12 òm ebyen li menm Li te gen dwa prepare l, mete li kite 100, li kite 50 òm pou l fè konba, pou l kapab gen rapò de fòs la. Si l pa santi l kab goumen, ebyen l sèlman retire kò l. Ebyen se sa k toujou pase, e sa k fè nan tout efò lapolis ap fè, Ou pa janm ka wè yo yo pran yon chèf gang, pa gen chèf gang ki blese, yo pa janm ka ap tiye yon chèf gang, paske chèf gang yo toujou enfòme de entèvansyon lapolis. Jounen jodi a, pa gen reyinyon k ap fèt an favè peyi Dayiti. Reyinyon enpòtan pou nou ta sòti nan sa nou ye la. Reyinyon ki gen rapò a defans peyi nou, a pwoteksyon anviwònman, reyinyon ki gen ki gen pou objè. ki gen pou objektif pou delivre peyi nou, ebyen reyinyon sa yo pa posib. Depi nou gen ofisyèl nan gouvènman nan reyinyon sa, depi nou gen chèf pati politik nan jan de reyinyon sa yo, ebyen enmi peyi Dayiti ap toujou okouran. Moun ki pa vle devlopman peyi Dayiti ap toujou okouran. Moun ki pa vle chanjman nan peyi Dayiti, y ap toujou okouran. Alò sa n ap mande? N ap mande òm de lwa yo, tanpri souple, an n gade ki sa n ka fè pou sove peyi Dayiti. E si nou pa ka chita ansanm pou nou diskite sou avni nasyon nou, antre nou menm san ke etranje pa okouran, nou pa pral nil pa. Kounye a ou pral di mwen, bon, ebyen se paske etranje a, e yo gen teknoloji. Se pa vre. Yo menm, lè y ap diskite zafè peyi yo, Yo fèmen kò yo nan yon chanm, yo diskite sa yo gen pou yo diskite. Pa gen, pa gen fuit. Men nou menm, pi gwo pwoblèm nou se pwoblèm, se, se, se, se pwoblèm trèt la. Se pwoblèm tretriz ki gen pami nou. Se espyon ki gen pami nou. E n ap mande òm de lwa yo Nap mande tanpri souple fè lwa pou nou nap retounen nou ta renmen retounen avèk pèn de mò la pandezon depi son nèg ki nan polis nasyonal la nou byen enfòme ebyen se yon trèt ke liye son espyon liye ebyen nap pann ni depi gon nèg ki nan lame dayiti. Se yon espyon li ye, nou idantifye l klèman kòm yon espyon. Ebyen, li dwe pann. Depi se yon nèg, depi se yon Ayisyen, kèlkeswa nivo l, kèlkeswa klas sosyal li, depi se yon espyon ke li ye, nou dwe pann li. Nou dwe fini avèk kesyon trèt ki nan peyi Dayiti. Si nan peyi, si an 1791, ebyen, te gen trèt, te gen espyon, menm jan gen trèt ak espyon jounen jodi a, nou pa t ap janm libere. Tanpri souple, mete lwa pou nou, pou nou kapab fini avèk espyon nan peyi Dayiti. Kounye a la, zanmi oditè, pèp ayisyen, ann al jete yon koudèy pou nou wè kòman Sosyete kolonyal la te ye avan 1804. An n gade konpozisyon sosyete kolonyal la. Avan 1804, sosyete kolonyal la te gen twa klas ladan l. Li te gen Les blancs, colons blancs, les affranchis, les esclaves. Se te 3 klas sa yo, 3 klas dominant, alò nou pa te gen, yo te gen sou klas, Yo te gen sibdivizyon ke nou pa pral antre, se pa yon kou distwa n ap fè, nou pa pral antre nan sibdivizyon. Men nou gen twa grand klas sa yo ki te egziste avan 1804. Men nwa yo avèk milat yo ebyen sitiyasyon pa t bon pou yo. Yo te santi enterè yo leze e yo te reyalize pa gen lòt mwayen pou yo sòti kote yo ye a nan sitiyasyon difisil ke yo ye a ke mete tèt yo ansanm, fon maryaj ebyen pou debarase yo de kolon yo. E se sa yo te fè. Blan E mulat avek nwa yo fon maryaj e se maryaj sa maryaj nwa e mulat ki ponn yon sosyete an 1804 ke nou rele la sosyete ayisyèn ki ponn yon nasyon ke nou rele la nasyon ayisyèn e nasyon ayisyèn sa an 1804, donk le kò sosyal ayisyen an 1804, li te konpoze de mulatre e de noir. Donk, pwiske se yon kò ke yo ye, yo de, yo fè pati menm kò, e gen yon pwovèb ki di, lè je pran kou, nen kouri dlo. Si w rale plim je yon mulatre, ebyen nen nèg nwè ta dwe kouri dlo. E si w ta rale plim je nèg nwa, ebyen je milat la ta dwe kouri dlo, paske s on sèl la yo ye. Men n ape bezwen konprann tou, ebyen si de moun marye yo yo fè pitit pitit la se pou tou lè 2 moun yo li ye m kwè tout moun nou antann nou sou sa nou ka konprann sa donk sosyete ayisyèn sa ke nou genyen an 1804 li apateni o nwa e o milat E ki sa k te pase? Kòman sa te ye apre lendepandans? Apre lendepandans, ebyen, premye bagay pou anprè te fè, yn fwa ke yo vin antre an posesyon byen yo, an posesyon tèritwa sa a, ebyen premye bagay pou anprè te fè se te rekonpanse sòlda yo, Paske se yon gwoup moun ki sòti an Afrik, menm sapat yo pat gen nan pye yo, ebyen yo fin goumen, sa ki gen fanmi mouri, sa ki blese, sa ki mouri, men sa gen, sa k sivivan yo, ki fè lagè la, yo pa gen anyen. Alò, premye bagay anperè te dwe fè, se te distribye byen bay Nwa, bay mulat, bay tout moun, bay tout moun sa ki revyen a yo menm. Eske se sa, eske se sa e anpwè te fè? Non. Anpwè pat fè sa. Ebyen, nou, mulat yo, yo vin konsidere tèt yo kòm de ze an dwa, Yo vin konsidere tèt yo kòm de eritye, yo revandike tout richès nasyon an. Eske se yon eritaj tè d'Ayiti te ye an 1804? Non. Sete un territoire Konki. C'était une terre conquise. Li pat yon eritaj. Si si eritaj li te ye se papa nou nou ta tann papa nou mouri kite l pou nou. Men nou mete avèk nwa yo Nou chase kolon yo, ebyen tè a se pou nwa e milat ke l ye. E se sa k fè, nou pran otorizasyon pou n di, an 1804, la revolisyon de 1803, s on revolisyon ki fèt a mwatye. A mwatye pou kisa? Paske nou te genyen pou kolon blan yo, pou yo te kapab administre, kontwole e fè friktifye koloni an, yo te mete an plas Twa sistèm, twa gran sistèm te gen sou-sistèm tou. Yo te mete an plas yon sistèm esklavajist, yon sistèm kolonyalis e yon sistèm segregasyonis. Revolisyon an. Li chanbade sistèm esklavajis la totalman pou sistèm kolonyalis la, ebyen kolon yo ale, kolon blan yo ale, men kounya la kat la pa byen bat, lè kolon blan yo ale, Ebyen, yo pa t dwe konsidere tèritwa a, richès tè a, kòm eritaj, men yo te dwe konsidere l kòm yn tè konkiz, ebyen, pou yo pataje. Ebyen, milat yo, yo vin konsidere tèt yo kòm dè zeyandwa, Ebyen, yo pran, yo akapare de byen, de richès yo ki ke yo di se byen papa yo. E malerezman, anprè, gran jeneral, gran stratèj, men li aksepte sa. Li aksepte sa. L aksepte tè a se yon eritaj ke l ye, alò mesye milat yo, yo pran, yo akapare tout richès la pou yo, alò pouvwa politik la momantaneman yo kite l bay nwa yo, an la pèsòn de Lanprè Desalin, e pi devan ou pral gade ou pral wè Anprè ki pral kòmanse plenyen, kaye revandikasyon nan men ni, l ap mande men e moun sa yo ki gen papa yo an Afrik, yo pa p jwenn anyen? Ebyen, ebyen kisa pou anprè te fè, se pou l te remèt pouvwa epi pou l pran beton an pou l al plenyen. Chèf pa plenyen. Se ou k o pouvwa. Se ou k reprezante mas nwa a, pòv la. Ou gen pouvwa nan men ou, ebyen se rasanble ofisye yo, ou pran dekrè, ou pran desizyon, epi pou ou pataje tè a. Ou pa fè sa, ou kite tè a yo la, nan men milat, kèlke zofisye nwa a. te pran nan tè yo, ebyen yo tonbe distribiye tè bay fanm blanch, vin gen gwòy nan sosyete a. Mas nwa kè yo pa kontan, yo fache, yo gonfle paske yo pa jwenn anyen. E se sa ki pral favorize lanmò anpwè a. Sa se yon grav erè ke li ye. E nou pral gade e kòman pèp Israel la sa nou di la Kòman, e sa k fè nou di n ap aprann e konprann pou n ka chanje. N ap apral aprann kòman pèp Israël la li menm, kòman yo te jere endepandans pa yo a lòske yo kite Egypt, yo antre dan la terre promise, Ebyen ki sa yo te fè? Byennantandi, donk se de revolisyon totalman diferant, yo menm se Letènèl menm ki libere yo, e piske Letènèl la l pa gen anyen l fè a mwatye, ebyen Letènèl sa l fè? Li rive, pèp la rive an Kanaran, li ba li plan dapantaj tè a. Li bay yon plan dapantaj. E l chwazi 2 zòm pou fè distribi, responsab de kesyon distribisyon tè. Li fè distribisyon tè bay tout esklav, paske yo te an esklavaj, yo pa gen anyen, yo rive sou tè a, ebyen fòk yo, fòk yo gen tè, fòk yo gen byen. Ebyen se konsa, Letènèl bay lòd Li bay fason pou yo fè distribisyon, distribisyon fèt, ebyen tout esklav, tout pèp la, yo gen yo distribiye richès tè a ba yo. Letènèl akonpaye yo, e Letènèl ede yo sovgade Lendepandans yo. Nou menm endepandans pa nou an li pa sovgade. Paske nou pral pi devan nou pral gade pou nou wè endepandans lan pral frajilize pa divòs nwa avèk milatre. Ebyen yo pral pi devan 1806 asasina Desalin ebyen divòs fèt endepandans frajilize. E lòt bagay ki pral plis frajilize endepandans nou, ebyen se la politik dekspansyonis. Nou pa di son move bagay ke l te ye, men l te prematire, paske nou potko gen matirite pou sa, nou potko, nou te dwe òganize Bay tèt, ofri tèt nou kapasite de defans e pouvwa daksyon avan n al aplike politik sa a. Sa vin frajilize nou, pòv e esklav ki te fèk soti nan lagè, nan endepandans, ou oblije pran yo, ou al voye al goumen, ou voye al mouri, ti zam nou genyen, nou distribiye zam, ebyen tout bagay sa yo vin fè endepandans nou frajilize. E ajoute a sla, mesye mulat yo, nou pral gade, nou pral wè ki konpòteman, ki mantalite, a ki mantalite yo pral, alò, peyi a pral jere, apre lendepandans. Ou pral wè mesye mulat yo, yo pral gon mantalite kolon. Sa di, tè sa a, li pa, yo pa gon santiman dapatenans a tè sa a. Jan papa yo te konn konpòte, jan papa yo te konn fè yo fè l konsa. Ebyen, kisa papa yo te konn fè? Se fè richès, voye richès sa ale an Frans. Yo menm, yo travay sou tè a, yo fè richès, yo voye l aletranje. E menm nwa yo, Menm nwa yo pral gen menm mantalite sa tou. Nwa yo, yo o pouvwa, yap fè, yap fè koripsyon, yap vòlè lajan, yo pran lajan, yo ekspatriye byen an. Y al depoze lajan yo aletranje. Ansòt ke peyi sa vin pa gen pitit ki pou defann li, pitit e pa gen moun k ap fè konstriksyon. Nou vin genyen an 1804, nou vin genyen 2 gwoup de kolon. Nou gen lè kolon nwa, D'un kote, nou gen les colons mulâtres de l'autre côté. Donk, Ayiti mele. Pa gen santiman d'appartenance à ce pays. Tout moun nan sosyete a, y ap fè kòb, kounye a 2 gwoup kolon, peyi a gen 2 gwoup kolon ladan l, pa gen moun ki panse a peyi, Pa gen moun ki panse a rekonstwi nasyon an, pa gen moun ki panse a la sauvegarde de la nation, a la sauvegarde de l'indépendance, ebyen lendepandans lan lage, jan l pase l pase, pa gen moun k ap sovgade endepandans, pa gen moun k ap pwoteje endepandans lan paske tout moun lage nan fè kòb. Ebyen vwala! En peu de mots, pou jodi a, n ap kanpe la, ebyen, nou kase randevou avè w pou samdi pwochen. An atandan n ap mande w, pa bliye, abòne, pataje, like, Epi pa bliye mete kòmantè paw poun di Indépendance d'Haïti Indépendance d'Haïti son depandans endepandans ki fèt la revolisyon ayisyèn son revolisyon ki fèt a mwatye. Revolisyon an pa t total kapital, revolisyon an pa t radikal, ebyen sa a se youn nan andikap ki fè nou kote nou ye a la a, se youn nan rezon yo. Ebyen, a samdi pwochen, nou pral kòmanse, nou pral kontinye gade tout erè, tout sa nou te dwe fè nou pa t fè, sa nou te fè nou pa t dwe fè, Ki fè nou rive kote ou wè n rive la. A la pwochèn. Ke Letènèl, le Dye dè sye, pwotèj sèt nasyon.